Kat kòlèg senatè Gwoup 4 yo, Senatè Nenel Cato, Gop, e Senatè Luca, ki jodi a prezante la a, e nou konnen ke se Gwoup 4 e alye ki te ka rive anba la. Nou pral nan konferans de près sa a pale de anpil pwen. Mwen menm map kòmanse pa ouvè pou n pale de rapò Petro Karibe a. Nou konnen ke inisyativ sa a te pran depi 2016 nan komisyon etik anti koripsyon. Rapò sa a ki tap fè chemen l, yo te mande pou yo apwofondi l. Senatè Beauplan te apwofondi l, rapò a lè l vin soti li t ap pran kou, yo te voye l nan kou dè kont, yo te mete l nan tiwa, anpil presyon gwoup 4 senatè yo, mwen menm e two tchalendjè jiskaske kou dè kont vin fè soti premye rapò. Pèp ayisyen kanpe. E depi nan premye rapò a, nou kòmanse wè verite a. Dezyèm rapò a vin etabli tout verite a. Jodi a sa n ap di se ke Kou Siperyè dè Kont, n ap esplike moun yo byen, se sa yo rele yon jiridiksyon administrativ. Gen kat jiridiksyon nan peyi a. Gen jiridiksyon elektoral la, gen jiridiksyon. dwa komen an ki se tribinal premyè enstans, kou dapèl, gen jiridiksyon administratif la ki se kou dè kont, e genyen jiridiksyon politik la ki se la Haute Cour de Justice. Donk se yon nan branch jidisyè yo ki fè soti rapò a epi ki endekse anpil moun nan rapò a, pami lèkèl prezidan repiblik la. E jodi a, m ap raple. Ke pou prezidan repiblik la, premye rapò a te di li nan lanbadè, pou fenè, e dezyèmman li nan agritrans. Men yo te di nan premye rapò a ke yo manke eleman yo pral chèche. E nan dezyèm rapò a, yo chèche l. Yo jwenn yo, e Kou dè Kont konkli s on strateji de detournement de fonds publics. A pati de se moman, pa gen moun ki dwe kanpe devan popilasyon pou di m kowonpi, m pa kowonpi. Se devan yon tribinal pou w ale. E se poutèt sa, nan kesyon sa a, jodi a, Nou reyini pou nou di, sèl act ke nap tann de enstitisyon de sena a, se voye rapò a ale devan la jistis avèk yon dokiman ki gen tout non moun yo ladann san zesepsyon pou ke moun sa yo, jan legliz katolik di a, mete yo disponib pou la jistis. E a komanse pa le prezidan de la repiblik Jovenel Moise. Paske jodi a prezidan pa gen pou lap di moun ke l pa kowonpi. La jistis gentan mete dwèt sou li. Si jodi a yo voye yon manda ba ou, ou pap di ke m pap ale oubyen manda sa a yo pap ekzekite l paske m pa ladann. Non, se devan yon jij pou al di w pa ladann. Donk jodi a fòk dokiman an ale avèk rapò la. Ke prezidan Kantar pran dispozisyon pou ke tout non sa yo ladan, de nimewo 1 jiska dènye nimewo a, e ke lajistis fè travay li sou pwosè Petwo Karibe a. Se premye pwen esansyèl pou nou jodi a ki la, ki vle fè konprann se pa yon kesyon de politik ke m vle Jovenel, m pa vle Jovenel. Se yon kesyon de lajistis e ke senatè ki la yo, ki te kanpe kinalalakanache. Pou ke rapò a fè wout li, jodi a, ap kontinye mande pou dènye etap sa franchi, pou rapò a, avèk yon dokiman ki gen tout non moun ladan l yo, al devan lajistis e ke moun sa yo, dans le plus bref délai, mete yo a dispozisyon de la jistis. N ap kontinye konferans lan, puiske gen anpil pwen, lè n ap pase kòlèg Beauplan. ki pral pale nou de Kòlèg Nanel ki pral pale nou de konjonkti politik. Bon,
nou salye laprès, nou salye pèp ayisyen an jeneral, patikilyèman lajenès ayisyèn nan tout konpozant li, kit se jèn ki sou moto, kit se jèn ki nan inivèsite, kit se jèn ki nan geto yo. kit se jèn ki nan katye popilè yo, kit se jèn ki nan jaden yo, kit se jèn ki nan riral la, ki nan pwovens lan, nou salye yo tout. Nou salye spesyalman tout sektè nan vi nasyonal la. E m ap di pou laprès, e m ap di pou opinyon nasyonal e entènasyonal, se pou ladezyèm fwa, Nou nan wout pou n jwenn yon inyon anndan peyi a, yon inite anndan peyi a kote tout sektè vle mete vwa yo ansanm pou yo di fòk sistèm sa kase. Ou tande legliz katolik, li di yon chanjman an pwofondè. Ou tande fowòm ekonomik, yo di yon chanjman sistemik. Ou tande legliz episkopal, Ou tande inivèsite yo, lè rektè yo di yon chanjman total. Ou tande ekriven yo. Ou tande vodouyizan yo, ki se rasin nou, yo di fòk sa chanje. Ou tande sendika yo. Ou tande lè pati politik. Ou tande tout moun an jeneral. E dimanch ki sot pase la a, pèp ayisyen. nan tout konpozant li, pale klè e jiska prezan yo nan lari a, y ap kontinye pale. Pandan y ap pale, Jovenel ap pase pèp la nan betiz. Men kòm pèp ayisyen se yon gran pèp, sa pa ka dekouraje l e yo double lefò. E yè tout moun te konstate l e yo di m kote n ap pale la a, pèp la atravè peyi a ap mobilize. Jovenel di. Li pa vòlè. M pa janm konnen gon vòlè ki janm dakò ke l vòlè. Sof nan gran peyi, yo konn plede koupab. Jovenel pa vle plede koupab. Etan done ke gon rapò ki sòti nan yon enstitisyon, m ap di sa pou listwa, nou menm 4 senatè, plis alye, patikilyèman Senatè Youri, nèg yo te genyen yon bagay. Yo te genyen nou batay pou voye rapò a nan kou sipèryè dè kont. E yo te genyen nou, yo te genyen nou. Yo te fè n bwè l. Paske yo konnen ke kou sipèryè dè kont son enstitisyon ki kredib, ke yo ka fè konfyans. A men, piske yo te genyen nou, yo te rive voye rapò a nan kou sipèryè dè kont, rapò sa k sòti a, se rapò Jovenel te vle a. A men, tout sa k nan rapò a, menm jan l te di l nan twit li a, Tout sa k nan rapò a e tout moun ki endekse fòk yo mete yo a la dispozisyon lajistis, an kòmansan pa Jovenel. Sa fòk li fèt e pèp ayisyen ap fè l fèt. Se pa Jovenel ki pou ap di l pa vòlè. Se sèl yon tribinal ki ka di l pa vòlè lè l mete l a la dispozisyon tribinal la. E m ap di Jovenel ki moute yon komisyon tèt anba, yon komisyon raketè, pou vin chèche premye minis nan opozisyon. N ap di klè nou pa nan kesyon sa. Sa vle di gen de zak. Byen sur li pa gen pouvwa pou di kato. Sa vle di jodi a se pa yon kesyon de premye minis men ki moral. ke nou tap genyen pou yon nèg ke yo di ki vòlè se yon enstitisyon anndan peyi a ki dil vòlè epi pou m ta al chita bò kote l oubyen pou youn nan nou la oubyen m ta pran youn nan jèn yo atravè peyi a pou ta al mete l kòm premye minis chita bò kot Jovenel ki se yon vòlè m pa konprann m pa konn kòman Jovenel konprann moun anndan peyi a map di kriz la li pa yon kriz sèlman politik. Li son kriz sosyo-politiko jiridik. Sa vle di li gen 3 konpozant ladan. Li gon konpozant sosyal ki anglobe ekonomi, li gon konpozant politik paske Jovenel pa ka fè anyen e jodi a pap ka gen eleksyon, li gon konpozant jiridik paske Jovenel gen pou l reponn devan lajistis. E se sa ki difisil la. E sèl jan pou l reponn devan lajistis se lè ke l demisyone. L al nan tribinal tankou tout moun, e lè sa la jistis ap pwononse sou sòl. Sa pa gen wout pa bwa. Jovenel pa ale jodi a, li prale demen, li pa ale demen, li prale aprè demen. Sa m vle l klè nan tèt tout moun. Lòt bagay ki enpòtan pou n konprann. Jodi a gen de sektè ki pran pozisyon e yo di m Core Group, Minijis, ansanm de. Misyon diplomatik yo, ke jiska prezan pèp ayisyen fè yo rete bèbè. Si yo te avan, yo pa t kenbe Jovenel nan vòlè, ou t ap gentan wè yo sòti yon nòt. Jodi a, yo fè yo rete bèbè, y ap fè presyon anba jodi a. E m ap di pèp ayisyen, pote solidarite bay tout sektè ki sòti nòt ki mande pou Jovenel demisyone. Jodi a gen de anbasad, gen de misyon diplomatik k ap fè presyon pou mande pou de gwoup oubyen de sektè retounen sou pozisyon yo. Pou fè kisa? Eske jounen jodi a o Kanada ou ka mande yon nèg ki vòlè pou l al chèche fè negosyasyon pou l monte yon gouvènman? Ou ka mande an Frans yon nèg ki vòlè Pou l al fè negosyasyon pou l monte yon gouvènman? Ou ka mande l Ozetazini, yon peyi moral ke tout moun konnen, ki respekte lè valè repiblikèn, ou pral mande l pou l fè sa? Kòmsi nèg yo toujou konnen ke se yon koloni li ye, yo ka fè nenpòt ki bagay, eksperimante nenpòt ki bagay. Yo pral eksperimante, yo bezwen eksperimante yon bagay pou yo wè kòman vòlè avèk moun debyen ka fè yon peyi mache. Sa pa mache nan okenn peyi. Sa vle di, mwen te vle di tout moun, nou pa nan negosyasyon avèk Jovenel, Kriz la son kriz sosyopolitiko-jiridik. N ap gen pou n rezoud kriz sa a lè n pral pase pa sa rele le départ de Jovenel e imedyatman apre le départ de Jovenel e Senatè Beauplan Katorika pral pale sou ansanm de demach ki ap anklannche e imedyatman n rive avèk depa Jovenel pou mekanis pou ranplase Jovenel ke n pral jwenn avèk lè pati politik eksetera. E imedyatman n jwenn li, nou pral antre nan sa rele pwosè Petro Caribe a, paske tout jèn yo, tout moun Petro Challenge, nou p ap dòmi, nou konsyan, nou p ap fè lach, e nou nou p ap konplis, Vwa Ayiti, eksetera. Tout moun di pa gon lòt wout ke se Jovenel ki pou demisyone pou pwosè a fèt. Anben, imedyatman Jovenel fin demisyone, gouvènman k pral vini an l ap pran dispozisyon pou pwosè a fèt. Dezyèm lòt bagay se konferans nasyonal la. Nou an faz pou n jwenn yon inite total. Paske jodi a, ke nèg la cheve l te siwo, ke nèg la cheve l te grenn, ke l te wouj, ke l te nwa, ke l te fanm, ke l te gason, ke l te timoun, ke l te granmoun, yo tout dakò met tèt yo ansanm. Sa a se yon bagay pou n sove. E nou menm, 4 pa 4 plis alye, Nou pran responsabilite pou n akonpanye pèp la pou n ede l sove inite sa a. E n ap goumen pou sa. Sa vle di imedyatman n antre nan konferans nasyonal la n ap chita ak tout moun. E se la petèt Relijyon pou Lapè ka gen yon wòl pou l jwe nan mete tout Ayisyen yo chita pou konferans nasyonal. E imedyatman n sòti nan konferans nasyonal la k ap akouche yon nouvèl konstitisyon ki pral ba nou yon lòt peyi, anben pral gen yon ansanm de mezi ki pral pran. Pou soulaje soufrans pèp la, sou kesyon goud la, sou kesyon ensekirite, sou kesyon lamizè, sou kesyon chomaj, sou kesyon mekado tout pwomès ke Jovenel te bay yo pa kenbe, nou menm nou pral travay ansanm avèk pèp la pou nou sòti ladan. E imedyatman nou rive nan faz sa a, avèk dire tranzisyon an, nou pral antre nan eleksyon jeneral pou nou vote pa. Se sa nou pwomèt pèp ayisyen e n ap kanpe bò kote l, kanpe dèyè l pou batay sa a abouti. Pa gen, nou p ap fè lach sèt fwa si. Se Jovenel nou pou fè lach.
ak alye l yo ap pwofite manifeste senpati yo alandwa de laprès nan okazyon lanmò kanmarad Pétion Rosmith. N ap di bouwo yo, n ap di Jovenel avèk bandi k ap ede l detwi lavi pèp la, laprès s on miwa, s on miwa ki ba w reyalite w. Se pa yon miwa defòman. Si w lèd, nan miwa sa w ap wè w lèd. Si w bèl tou, w ap wè w bèl. Pa gen nesesite pou w kraze miwa w la. Si w lèd, prefere w al pase yon kous savon nan figi w pou w wè si w a bay tèt ou yon ti kal bote. Nou espere ke pouvwa a, apre lanmò kanmarad Pétion Rosfilm, va sispann fè. San jounalis koule. Jounalis yo ap travay nan de kondisyon ekstrèmman difisil. Yo viktim sitiyasyon lamizè peyi a ye a, menm jan ak tout lòt malere anndan katye popilè, anndan geto yo. Olye pou pouvwa a ta travay pou amelyorasyon kondisyon lavi yo, amelyorasyon kondisyon lavi pèp la, li prefere wè se touye pou l ta touye jounalis pou yo pa di ke gen mizè nan peyi a, pou yo pa di gen. yon sitiyasyon ki entenab anndan peyi a. Sòti 5 jiyè ane pase pou rive jodi a, nou pa kapab konte kantite moun nou gen blese nan batay pou mande pou jistis fèt, nan batay kont lamizè, nan batay kont koripsyon, kont vòl. Anndan peyi a. Nou pa kapab konte kantite moun ki jiskaprezan ap kwoupi nan prizon paske tou senpleman yo t ap mande kot kòb Petwo Karibe a. Nou pa kapab konte kantite moun ki jiskaprezan ankò sou kabann lopital paske yo te pran bal nan men bandi k ap defann pouvwa vòlè, pouvwa kriminèl Jovenel Moïse la. Ensekirite a pa epaye polisye. Anpil polisye ki deja pa ka touche ti kras kòb y ap peye yo a regilyèman, olye pou yo ta jwenn amelyorasyon kondisyon lavi yo, se chak jou ou tande de twa grenn tonbe. Jovenel an chat pent sot nan akademi an avanyè la a. Ou pa tande kote l deplore lanmò jounalis lan, ou pa tande kote l deplore lanmò polisye yo. Ale wè pou l ta panse, pou l ta gen yon panse pou pèp la k ap mouri anba bal li, anba bal asasen l yo nan lari a. Konstitisyon peyi a. Bay pèp la moun ki pou pale pou li lè l ap travèse sitiyasyon difisil konsa. Konstitisyon an prevwa de depite, de senatè, pami eli yo, depite ak senatè ki pi pwòch popilasyon an ki ta pou ap pote pawòl popilasyon an. Men sòti 5 jiyè pou rive jodi a la, prèske ennan, gen yon majorite depite ou majorite senatè ki t al chèche vòt pèp la, ki jwenn vòt pèp la, majorite depite ak senatè sa yo plis konpòte yo tankou moun ki te jwenn manda pou yo vin defann Jovenel Moïse menm nan le vòl. Yo konpòte yo kòm moun ki te jwenn manda pou vin defann mafya nan sektè ekonomik lan, mafya k ap ranmase pòs direktè dwàn, k ap ranmase pòs minis finans, k ap ranmase pòs minis plan, mafya k ap òganize kontrebann, ki refize peye leta taks pou ta fè lekòl, pou ta fè wout. Majorite a k ap sipòte ak alye l yo k ap sipòte pouvwa a, yo bèbè, yo avèg pou tout sa k konsène tribilasyon popilasyon an. N ap di pèp la, pèp nan Sid ki anba gwo represyon nan moman sa a, y ap antre pran militan k ap defann dwa yo anndan lopital y ap bat yo. Pèp nan Sidès ki anba represyon bouwo bandi k ap defann vòlè k rele Jovenel Moïse ak alye l yo. Pèp nan Lwès la, pèp nan Latibonit patikilyèman Gonayiv Senmak, pèp nan Nò, pèp nan Mirbalè k ap viktim. N ap di yo si anpil nan palmantè yo te mete yo. pa gen zye pou yo wè enjistis kap fèt sou yo. Si anpil nan palmantè sa yo kap apiye pouvwa, kap apiye mafya nan sektè ekonomik lan pa genyen zòrèy pou tande kri yo kap rele anba grangou, anba lamizè, nap di yo gwoup 4 senatè yo ak alye yo nou se vwa yo. Nou se zòrèy yo, paske nou te prete sèman pou n defann konstitisyon peyi a, e konstitisyon peyi a prevwa kòman moun do viv anndan peyi a. N ap di yo, menm si yo pa tande senatè pa yo, depite pa yo, k ap defann Jovnèl tèt bese, k ap defann mafya nan sektè ekonomik yo tèt bese, gwoup 4 senatè ak alye yo ap toujou kanpe pou n pale pou yo, pou n pote vwa yo kote vwa yo pa ka rive a. Nou mande yo pa ezite chak lè gen yon moun ki viktim fè apèl a sektè demokratik lan. Nou pran swen moun nou yo k viktim e la n ap di mèsi pou Doktè Bita, lafanmi Bita ki ede nou anpil avèk viktim yo. N ap di mèsi a batri avoka nou yo. ki akonpaye popilasyon an k ap manifeste pou defann enterè l e k ap viktim abi nan arestasyon ilegal. N ap di yo avoka nou yo la, pa ezite frape pòt sektè demokratik la, n ap la pou n akonpaye yo. N ap la pou akonpaye yo malerezman lè yo tonbe, nou pa swete okenn moun tonbe, men malerezman, Bandi yo, bandi Jovenel yo pa ekarte anyen pou yo kapab defann Jovenel pou l ka kontinye vòlè rès kòb peyi a aprè lajan Petro Caribe a. Batay la ap kontinye e kanmarad Kato pral di nou ki fòm mobilizasyon an pral pran.
Mwen sal, mwen pwofite okazyon sa a pou mwen prezante senpati m bay e tout kòlèg e Petion ki. Nou konnen ki viktim kote mafya yo yo fè sa tout moun konnen yo fè. E m pwofite okazyon sa tou pou m deplore sa ki te rive Radyo Tele Ginen. M panse nan batay pou n chanje kondisyon lavi moun, m panse nan batay pou nou chanje sistèm nan, nou gen de sinyal nou pa vle voye pandan n ap mande korije sistèm nan. Sa vle di laprès. Li gen misyon l, li gen travay li, fò n akonpanye l pou l fè travay li. Nou konnen sa ki rive radyo Ozana Jakmèl, nou deplore l. Bwa pi wo di l wè lwen, men grenn pwonmennen wè pi lwen. Grenn pwonmennen se pèp la. Bwa pi wo se, tout moun gen tan konprann kiyès ki bwa pi wo. Jodi a. Sou tout depatman yo nèt, popilasyon an mobilize e yo di tout aske Jovenel pa demisyone pou ba yo espas pou yo mare rès vòlè yo, yo menm y ap kanpe la pi rèd. Gon bagay m vle nou swiv byen pou nou wè, nan Sidès anpil biwo leta gentan fèmen. Nan Senmak ki se Latibonit, anpil biwo leta deja fèmen. Sa vle di, Jovenel kòmanse pèdi yon pakèt espas anndan peyi an. Nan Plato Santral kote m ap pale la, anpil biwo leta fèmen e menm moun nan prive an Oblije fèmen pòt yo tou. Sa vle di Jovenel kòmanse ap pèdi yon pakèt depatman kote n ap pale la. Rès depatman ki poko fèmen yo, depatman Lwès tanmen men m mande nou ale pi vit. Paske bwa pi wo di l wè lwen men m konnen pèp la wè pi lwen. M tande Kò Gwoup ap mache bay presyon a chak enstitisyon ki mande pou Jovenel demisyone. Jodi a m ap di Kò Gwoup, lè jilè jonn yo te pran lari an Frans, menm yon twit m pa t wè yo fè paske yo konnen yo t ap, yo konnen ki sa k t ap rive yo. Yo t ap tou revoke yo, yo pa t ap ka retounen nan peyi yo. Mwen m panse jodi a gen yon bagay ki enpòtan ke tout moun dwe konnen. E nou vle tout moun k ap tande nou la nan moman kote m ye la. Depi nou febli, n ap pèdi e n ap pèdi pou yon pakèt tan. Paske jodi a n ap goumen avèk bwa pi wo. Si nou se grenn pou mennen se nou ki nan tout kwen, fòk nou bay bwa pi wo repons lan. E repons lan se kisa l ye? Se demisyone, arete. demisyone, jije, arete e se tout moun ki enplike nan krim ekonomik sa ki dwe arete jodi a fòk pèp ayisyen konprann batay sa nap fè a se pou nou derasine rapò miwo miba ki genyen nan sosyete a batay sa nap mennen la jodi an se pou nou derasine Leta, modèl leta mafya ke yo pwopoze nou, nou di non, leta mafya li pa bon pou nou, paske nan moman kote nap pale la, nan moman kote nap pale la, chak mwa ladwann pèdi 2 milya de goud, e kòb sa yo se nan men ansyen prezidan yale, se nan men zanmi ansyen prezidan yale, se nan men Depite kap travay a sou beton an pou prezidan ki ale. Mwen menm mwen panse jodi a mas defavorize a dil bouke e mo dòd la se bwa pi wo di lwè lwen men pèp la ki se grenn pwonmene nap montre bwa pi wo nou wè pi lwen pasel e wè pa wè fòk bwa pi wo bay peyi bay palè a. pou pèmèt ke jistis avanse nan dosye petro karibe a m pa pral twò lwen se mo sa m tap di bwa piwo di li wè lwen men grenn pwonmennen ki nan lari yo pral montre bwa piwo yo wè pi lwen pase l mèsi bokou.
E chapo pou près la. Nou tande, nou gade, nou wè tout efò k ap fèt, nou wè tout sa k viktim paske anpil nan yo ap di verite, men genyen ki viktim paske verite a. Vin yon nesesite, chak fwa y ap tante fè chanjman, li pa fasil pou yo. Nou konprann li. Pou yon lòt fwa, jan n abitye di l, se nou k toujou an reta, près la toujou prezan. E jodi a, si se pa t gwoup 4 e alye, li t ap trè difisil pou n te pran lokal sa a, nan adrès sa a, pou n te vin fè yon konferans de près, laprès t ap prezan, Nou ta pap san. Men se nou, kote n ap pase yo, nou pale, yo konprann ke gen nesesite pou sa chanje e yo kwè ke mesaj chanjman an se nou k ede yo pote l. Nou pa t janm kwè ke nou poukont nou. Se sa k fè lè bidjè a te vini, lè n pèdi batay nan tribin Sena a, tribin Chanm Depite a, n te pran lari. Nou pa t janm kwè nou pou kont nou. Se sa k fè lè Petwo Karibe a soti pou l te pran kou nan men nou, nou te refere nou a lari an. Se paske nou te kwè ke referans nou se pèp la, se li k fè de nou senatè, se li nou reprezante, se langaj li pale a se li pou n pale. E avantaj ke nou genyen pèp la entelijan chak fwa nou pale langaj li a, li wè se li nou pale. Li pa depaba ak nou. E se sa k ban nou pouvwa. Lè nou di pèp la, an n mete tèt ansanm pou n pran lari a, yo pran lari a avè n. Men jodi a, m panse ke gen anpil sektè nan vi nasyonal la nou dwe konplimante. Nou pran tan pou n bay mesaj la, nou pran tan pou n fè valwa pwendvi nou, men finalman anpil moun tande. Anpil moun pran nòt e jodi a nou pa sèl pòt pawòl pèp la. Nou pran nòt ekriven yo reponn yo di wi yo konprann jodi an sa kap pase an e gen nesesite pou ke gon chanjman reyèl li paka fèt ak Jovenel. Jodi an janl te yè an depi nan kou dè kont petro challenger yo te prezan avèk sektè demokratik lan yo kontinye peze sou akseleratè a Yo sou tout rezo yo nèt yap frape e yo nan lari a jodi a ankò yo plis ke detèmine fò chanjman an fèt Fowòm ekonomik lan anpil rankont enfòmèl anpil anpil finalman nòt yo te voye fevriye a jodi a me pou jwen li chanje. Yo kòmanse konprann ke wi, gen nan nou ki jwenn avantaj nan pouvwa Jovenel la. Men nou pa ka egziste si mas pèp la disparèt. Bravo pou yo. Konferans episkopal, anpil echèk. Nou sonje sa k te pase El Rancho. Men sepandan se moun. Chak fwa moun lan, li wè nesesite pou l ratrape l, fò ba l espas sa. Nòt konferans episkopal la pa ka plis ke klè. Òganizasyon de baz yo, se yo ki te toujou la. Yo toujou la. Yè ankò y ap pran katouch nan Channmas. Y ap pran l nan tout vil de pwovens yo. Rikaso, Dili, Lentènasyonal, patikilyèman dyaspora nou an. Se li k akonpanye n al Washington pou n al fè blan an nan fyèf li konprann sa y ap voye di l lan se pa sa k ap pase ann Ayiti. Men imaj, men tèks. Nou pale ak li, l kesyone n, nou kesyone l tou. Nou di bravo pou yo. Jodi a w ap gade nouvèl k ap soti nan diferan jounal aletranje, keyeswa Washington Post, keyeswa Miami Herald, keyeswa La Vwa de Lamerik, ou wè done yo ap chanje paske yo gen yon lòt konpreyansyon de sitiyasyon k ap pase ann Ayiti a, n ale pi prè yo, RFI. Donk, nesesite jodi a, si nou te mande tout moun sa yo kout men pou nou fè pase mesaj la, mesaj la pase. Jodi an fò n mande yo kout men pou n konstwi ansanm solisyon an. Se pa 4 senatè ki gen solisyon a pwoblèm aprè Jovenel lan. Jovenel se du passé. Jovenel tonbe deja. Se paske nou gen yon peyi ki rele Ayiti, lè yon moun an Ayiti li pa respekte tèt li, li pa respekte pèp ayisyen an, sa k fè yon moun ap pale de Jovenel. Yo di la fam de Seza ne dwa pa èt soupsone. Definitman. Donk sèke Jovenel se yon prezidan de la Repiblik. O enstitisyon repibliken la kou dè kont apre 2 rapò di sena de la repiblik ki son pouvwa di men kote ou enplike nan koripsyon men kote ou dilapide men kote ou vole pa gen anyen ke tire reverans de feblès ou e se pa jodi a yo akize jovenel kom vole avan menm jovenel te prete sèman Te gon rapò UCREF-ULCC, tout jounalis konnen l, ki te di Jovenel nan blanchiman. Li tèlman vre n te deja prevwa kesyon blanchiman sa ap mennen nou sou teren sa, nou menm 4 senatè de l'opposition yo, nou pa t patisipe nan prestasyon sèman Jovenel Moïse paske n te di lè w prezidan nan blanchiman, li gen enkilpasyon sou do l, li son enkilpe, li pral gon defisit lè l al onivo entènasyonal y ap klike sou non l. Akoz de feblès sa yo pap ouvè grand pòt ba li lap toujou pase pa la petit pòt e Ayiti pral peye konsekans yo. Jodi an nou envite tout moun an chita ansanm. Nou gen pwopozisyon. Afè nèg ap di w pa gen pwopozisyon e nèg k ap bay manti. An 2004 yo fon koudeta nan peyi a yo te gentan konnen gen kisa yo pral bay kòm rezolisyon. Vwa nou antisipe pwopozisyon nou an depi lè n ap. Kòmanse batay la, nou rann li piblik. Men sepandan, nou pa kwè se nou menm sèl ki aktè. Vu ke moun sa yo pale jodi an potkò janm pale, nou te fon pwopozisyon soti. Men chak fwa nou tande gen lòt aktè k ap pale, nou di adò. Nou pa pou kont nou, nou pa izole. Du reste des autres, fò n rankontre yo pou n gade kisa yo genyen. E apati de sa yo genyen an, pou n fon sentèz de sa nou te genyen an, ansanm ak sa yo genyen, pou n fè yon bagay ki potab, yon bagay tout moun jwenn enterè yo ladan l. Se pou kesyon de revolisyon pèp k ap fèt la a. Revolisyon an fò l sosyal, fò l politik, fò l ekonomik, fò l diplomatik, dou nou bezwen tout moun. Se sa k fè sektè demokratik an fò de tou sa yo te kòmanse yon pakèt kominikasyon, envitasyon nan kad enfòmèl, telefòn, ti rankont enfòmèl. Men wikenn sa a nou envite tout moun de fason fòmèl. E lendi, n ap rann piblik tout kopi lèt ke nou envite tout aktè nan vi nasyonal la pou vin di mo pa ou pou nou kapab ranplase Jovenel, voye Jovenel nan penitansye. Se sa fè nou toujou envite Jovenel rapid gade bò kote l ak minis finans lan si l kapab amelyore penitansye. Paske bagay la pa bon, li pral goute l. Paske pouvwa k pral pran la anndan peyi a, s on pouvwa Jan Nènèl sot di l pou mennen n vè konferans nasyonal. Konferans nasyonal la se pou n mete an plas tout enstitisyon yo, men de enstitisyon seryez, avèk de moun serye, de moun ki gen konpetans, se pa machann peyi, se pa nèg ki vini k ap veye de twa milyon goud yo vann tèt yo. Nou pral mete de lwa serye anndan peyi a, yon konstitisyon serye ki rijid nan sans pwòp tèm lan, pa pou bloke moun, men pou ni dilè dwòg, ni kowonpi, ni volè pa vin senatè. Se feblès enstitisyon yo ki bay yon pakèt kowonpi pase. Lefètke nèg la konnen l son kowonpi, sèl fason pou l ret anvi fò l kontinye sou kowonpsyon an. E menm jou l detache l de kowonpi parèy li ap denonse l. E jodi an, nou menm kòm senatè nan Larepiblik, nou pran kouraj nou a de bra pou n denonse sa k dwe denonse, pou n aji lè n dwe aji, men nou pa gen pretansyon ke se nou gen syans enfuz lan, nou pa gen pretansyon ke nou se le pic de la mirandole. Se sa k fè nou envite tout moun, lèt yo ale deja, demen gon pakèt rankont k ap fèt, dimanch n ap dekrete la pèmanans, lendi, N ap ba yon konferans de près sou tout rekont ke nou fè madi pwopozisyon a ranplasman de Jovenel la l ap piblik e tout sektè ki angaje pou siyen l y ap siyen l l ap piblik men sepandan kòm avètyè te gen yon pakèt esklav ki te sousou se pa jodi an kesyon sousou a vini paske tou senpleman yo t ap manje rès blan tou senpleman yo t ap mete rès pantalon chire blan. Yo t ap goute rès ji lè blan an fin bwè ji. Yo t ap manje rès manba kay blan an. Menm lè vrè esklav dè chan yo t ap mande fè yo jwenn libète nèg sa pa t dakò. W ap jwenn de nèg k ap kanpe pa t dakò. Men nou kwè ke lesansyèl dè chòz, de tout sa n ap di la a, ap gen majorite moun nan vi nasyonal la. kap dakò. Sur ce, randevou a kase pandan wikenn nan pou nou chita ak tout sektè pou pwopozisyon reyèl peyi an ki pral vize ranplasman Jovenel la soti pandan nap di pèp la pa kanpe. Si nou kanpe nou fè erè. Dimanch randevou a kase nan beton an. Lendi menm bagay la. E lendi dènye nou te bay pòt la on kle, on doub kle, on sèl kout kle. Lendi n ap double l pou n asire n ke l fèmen. Mèkredi, si yo pa vle n ap mete chenn nan pòt la. Jedi, si yo pa vle n ap mete fè fòje pou n asire nou ke vagabon sa yo, vagabon abiye sa yo ban nou peyi an pou n fè yon konferans nasyonal kote nasyon an rekonsilye a li menm, kote nou mete de veritab lwa, nou mete de veritab enstitisyon pou ke Ayiti kapab tounen dan le konsè dè nasyon. Janl te ye avan vagabon sa yo te pran pouvwa. Merci ankò a la près, merci a la voix du Sénat de pèp yo te akoze.